Kòman nou ye guys kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm bon janm te di nou mwen te prezante nou platfòm sa ki se asus vip pwen kòm e kote ke depi ou enskri yo ba ou vip 1 Wap selman fè 2 tach, ou kapab fè yon dola chak jou. Depi ou enskri vip 1 an tou debloke. Ok sa se lòt vip yo. Donk mwen m tap swiv li, m gentan fè m gentan fè tach yo sa fè 3 zyèm jou. E Mezi map eseye la avan, m te di nou ke nou kapab enskri sou li tou, si tout fwa ke, piske yo bay vip 1, m te di ke nou kapab enskri sou li, nou pap bezwen envesti, paske mwen menm se sa m fè, e bon, maten an la, m gen 3 dola disponib, mwen eseye fè yon retrè a pou m wè eske lap rive reyèlman vre, men m pat envesti ladan li. Yo sèlman banm vip 1 an. Sa se lòt vip yo. E Sa se lòt vip yo. Jan nou ka wè premye a li bloke. E li te tou ban mwen. Lèm fè pespri a. Apre sa dezyèm nan se 12 dola. Apre sa se 12 dola. Bon se pou 60. Eee m pa konnen si yo peye, m pa konnen si yo ap kite m fè retrè a san ke mwen pa envesti. Donk nou prale tou swit pou n al fè retrè a. Ok, pa bliye abone avèk chanèl sa si tout fwa ke ou ta renmen aprann trade. Nou ka pote dekòt nivo nou sou trading. Ok ke nou pa bezwen peye. Se yap de video bazik, de kou bazik. Nou pa bezwen peye pou kou bazik yo. Ok. Map pote yo pou nou. Donk fòk nou abone pou lèm lage video pou nou kapab e jwenn yo. Pou lespri nou ka ouvè pou nou ka aprann trade. Ok. trading. Ann ale nan rete a tousuit. Ann ale nan rete yo. E donk mwen gen balans total la ki 3 pase minimum li te di ki m ka retire se 3. Mwen mete 3 se li ki disponible. Eeh eeh nap m te gentan kopye direksyon an dat se wòlèt mwen kopyel map sèlman kolel apresa ki kòd mwen te mete m pa raple'm nan. Bon m mete kòd sa m pa raple m espere ke se li m ap konfime pou m wè si l ap rive ah li di rete a fèt wi li di rete a fèt li di rete a fèt men ou konnen majorite platfòm sa se konsa yo ye yo mèt pa peye vre lè w fè rete yo di rete a fèt kan w ale nan wallet ou Chèche lajan, lajan pa janm rive. Antouka map swiv, depi li rive map fè nou konnen. M pa di nou envesti ladann, nou ka toujou enskri pou nou pran vip 1 an, paske depi nou enskri yap ba nou vip 1 an. Jan nou wè m fè a la menm se nan vip 1 an m te ye, yo te di minimòm pou m rete se 3 dola, donk m tann 3 jou a m fè tach yo, epi minimòm 3 dola disponib epi. M fè rete maten la li pase men m pa konn si li rive sou wallet mwen. M itilize Bitget. Donk map tann pou m wè si li rive. Depi li rive map fè nou konnen guys. Ok m pa vle nou antre nan bagay sa yo ankò. Paske nou pran twòp kou ladan yo. Sitou sa CQR sot fè nou la. Kounye ke nou te fè CQR konfyans epi se konsa CQR fè nou. Anpil moun pèdi lajan yo donk fòk nou sispann pale nou pèdi kòb ankò. Pito nou kite kòb sa yo pou nou aprann trading swa nou peye yon kou ok pou nou gen yon menntòl pou nou kapab avanse se meyè opsyon an sa ok e vòlè yo yo chita la bay gwo plan pandan ke yo konnen yo pap menm rete vre ok se pou se de gwo plan plan milyonè. A, antouka, m ap fè nou konnen si toutfwa, si toutfwa retrè a rive. Ok, n aprann nan yon lòt videyo. Pa bliye abone avèk chanèl la kounya menm pou w pa pèdi kou yo ke m pral lage, videyo yo ke m pral lage pou nou pou n ka aprann trading. Ok, Like videyo a pataje l pou yon zanmi nou ba yon zanmi nou pou yo ka evite pran nan fake paj sa yo ok guys epi si nou pa zanmi pa ale aprann trade bye aprè nan lòt videyo.